Bonjour, bonsoir non mwen se Patrick Benjamin se yon plezi pou mwen pou m avèk nou sou chanèl sa ki se P Benjamin HT pou prezante nou nouvo nimewo ann aprann pou jodi a deja mwen di w byenvni sou chanèl la men byen avan ke m kòmanse mwen vle swete nou yon bòn e erez ane 2023 dan lapè

pou nou fon ti pale otou de lendepandans Dayiti ke nou sot selebre 219 vièm ane depi Ayiti endepandan. Medam e mesye, otou de endepandans sa nou pral wè an kelke sòt lideyal Desalinyen e nou pral wè konsekans endepandans Dayiti an kite pou nou jiska jodi an. Byen evidamman ou poze tèt ou kesyon poukisa m di konsekans? Men byen sur endepandans Dayiti an, li kite dè konsekans pou nou jiska jodi a. E anfen, nou toujou kite yon ti espas pou nou kapab kòmante, analize lè fè daktyalite. N ap mande w rete konekte, n ap tounen tout swit apre poz la. De retou aprè la poz, mèsi paske w rete avèk nou toujou. E nou pral pale de lendepandans Dayiti, men byen avan ke nou pale de endepandans Dayiti, nou estime ke nou ta ka fè yon sirvòl an kèlke sòt pou nou ta fon ti pale w de 300 zan Pèp ayisyen an te pase an esklavaj. San lang de bwa, nou pa pral pale vrèman anpil otou de sa, men n ap tou senpleman pran de eleman dilistrasyon ki pou ede w konprann fè ki te pase dan lesklavaj. Prenon pa egzanp, ou menm ki se medsen, k ap pwofese, k ap egzèse pwofesyon w, ou bay tèt ou yon kota pou w resevwa 20 pasyan pa jou. De lòt kote, ann di ke ou se yon kiltivatè, ou di jodi a nan jaden ou, se bannann nan k ap plis benefik pou ou, ou deside pou ou plante bannann. Mentnan, kisa ki gen nan de egzanp sa yo m pran? Gen yon aspè de libète ladan l. E medsen an, e se kiltivatè lan, yo genyen libre chwa pou yo chwazi pou yo. kantifye sa yo vle fè a. Yo deside ke y ap resevwa, doktè lan deside l ap resevwa 20 pasyan pa jou, ebyen kiltivatè lan deside jodi an l ap plante bannann. Donk yo tou lè 2 lib non sèlman pou yo fè chwa de sa y ap fè a e yo lib de jan yo vle fè l. Ebyen dan lesklavaj se te pa dutou sa, non selman medam e mesye ou pa gen tout ou pa gen volonte w pou chwazi kisa wap fè, men osi ou o son du mètre, se mèt lan ki genyen dwa de vi e de mò si ou menm men se sou ou menm men se li menm medam e mesye ki se chèf ou. Ou w ap travay sou kontrent, ou pa gen salè, ou pa gen lè pou w repoze w, ou pa gen lè pou w antre otravay, e w ap pran baton. Ebyen tout sa yo, yo eksprime anndan peryòd esklavajis nan. Ebyen se te tout kondisyon sa yo ki fè ke esklav yo reyini antre yo menm, yo di non sa pa ka kontinye konsa. Yo reyini dan linite pou yo kapab fè yon ranvèseman dè choz. Nan yon enterè komen, nan yon objektif komen, yo deside pou yo kase chèn lesklavaj. Apre yon long batay, apre yon long gè,

Men 34 jenero sa yo, yo pa t sèlman des noirs, c'étaient 11 noirs seulement. Très certainement, w ap poze tèt ou kesyon, pou ki sa ke se te sèlman 11 noirs? E kiyès lòt yo te ye? E byen wi, se te 23 mulâtres. Nan le rêve Dessalinien, en quelque sorte, pa t gen divizyon. Pa t gen divizyon.

Dèzòm de koulè ki te rete sou tèritwa w lan, pami yo genyen ki te kouri pran lafuit, poukisa, paske yo pa t rejwenn yo nan batay Desalin lan, men genyen tou, pami lèkèl dè Polonè, ki te rete ki te benefisye de gras Desalin, poukisa, paske yo te alye avèk batay lan. E, mèdam e mesye, le rèv Desalinyen, Dessalines etait un nationaliste, se te yon moun ki te kwè dans la liberté. Li pwoteje teritwa lan e li pwoteje chak moun ki te sou teritwa lan. Men fòk mwen di w ke Dessalines antan ke stratèj, antan ke homme de combat, li te divize popilasyon an an 2. Donk li konnen ke li se li sòti nan lagè, li pa li pa lage l konsa, li pa lage tèt li konsa, li ranfòse lame li de 52 mil òm e lòt pati popilasyon an y ap travay latè. Mentnan aprè lendepandans an 1804, y avè Langletè ki te vin pote. ki te vin ofri pwotektora li a Ayiti. Ebyen, Dessalines, dans son orgueil, qui était un homme fort, fier de son caractère, li te refize pwotektora sa a. Men Langletè pa t ede Ayiti dans la bataille de l'indépendance. N ap di w ke Dessalines, li te wè yon rèv nasyonal pou peyi an, li te gen yon rèv nasyonal pou peyi an. Li te wè ke richès peyi an, resous peyi an, ke yo te sèvi pou pitit peyi an. Dessalines se te yon moun ki t ap preche linite. E li te ofri ekspètiz li a plizyè lòt eta de Lamerik, pami lèkèl li te resevwa Miranda, ki te solisite èd li pou peyi li. Ebyen Dessalines, ki t ap pwone libète, te vin jwenn asasina li le 17 oktòb 1806. Donk, asasina Desalin, Aux côtés de Dessalines lors de son assassinat, il y avait Charlotin. Charlotin était un mulâtre. Chers internautes, le complot pour l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, se ki kote l te sòti? Ebyen, se nan mitan menm moun sa yo ke li t ap batay pou yo an. ke li tap defann koz yo an, ebyen yo konplote paske yo estime ke enterè yo te an je, yo fè asasine papa nasyon an. Ke m ta kapab di tip de konplo sa yo, yo egziste jiskan 2020, asasina de prezidan, asasina de chèf deta opouvwa.

lè peyi metropole de l'époque pat vle tande. Ebyen fas a tout ostilite sa yo, fas a tout mise à l'écart sa yo, aprè lanmò papa nasyon an, Ayiti, yo vin rekonèt, la France vin rekonèt lendepandans d'Ayiti an 1825, e ki la a ankò ki pral pote konsekans pou Ayiti.

endepandans lan kite pou nou jiska jodi an la. Premyèman, aprè lanmò papa nasyon an an 1806, vin gon konsekans politik. Apati de 1825, on dezyèm konsekans ogmante ki se yon konsekans ekonomik ke n ap viv jiska jodi an, mare avèk yon konsekans kiltirèl. Donk, twa grand konsekans sa yo ap swiv nou jiska jodi a. konsekans politik, konsekans ekonomik e konsekans kiltirèl. Si n ta di ke n ta fon ti pale de konsekans politik lan, ebyen nou kapab wè depi aprè asasina Papa Nasyon an, Ayiti ap patoje dan lenstabilite a chak fwa. Ayiti pa janm gen yon stabi politik, yon stabilite politik vrèman. Se asasina prezidan, se koudeta. A lè aktyèl, bon etan done ke nou pa gen chèf deta nan moman, imajine w ke yon eta ki a ki gen sèlman 219 an de libète, nou sanse ozanviwon de 50 senkann setyèm prezidan nou. A chak fwa se yon se yon tranzisyon. Ebyen tip de konsekans sa yo, yo fè ke Ayiti pa ka fè yon pa kita, yon pa nago. men byen evidamman avèk menm moun ki te fè konplo pou te asasine Papa Nasyon an e menm moun ki te mete nou aleka, ki te trè ostil avèk nou lè ke nou te pran endepandans nou. Ebyen chè entènot, aprè tout moman de difikilte sa yo, mwen vle di w ke

Le monde de la liberté a pri nesans avèk Ayiti a pati de 1804. Mentnan, kesyon mwen genyen pou nou, pou ke nou kapab klò nimewo sa pou jodi an, Eske an 2023 nou pa ta sipoze, oubyen nou pa ta ka genyen yon Jean-Jacques Dessalines ki pran nesans, ki pou ban nou yon 2024? ki pou ban nou yon 3104 pou n al pale de yon nouvèl endepandans. Eske nan mitan nou pa ka gen linite, pa ka genyen fratènite, pa ka gen solidarite ki te genyen an 1804 lan pou ke n kapab fè nètre yon nouvèl Ayiti? Eske, mèdam e mesye, Antre nou menm, nou pa ka jwenn yon pòt de sòti pou nou travèse tout kriz Ayiti nan kriz Ayiti ap travèse aktyèlman yo. Mwen envite nou reflechi sou kesyonnman sa yo e mwen konnen nou entelijan e n ap kapab jwenn repons

Ayiti an 1804. E konsekans endepandans lan kite pou nou, konsekans politik, konsekans ekonomik e konsekans kiltirèl. Nou plizoumwen wè konsekans politik lan. Donk enstabilite ke nou ladan l a chak fwa repete, se konsekans politik ki genyen ladan ni koudeta, asasina,

pou fasilite aksè a 30 mil konpatriyòt ayisyen ki te swete rantre Ozetazini Damerik. Mwen menm, mwen estime ke li se yon opòtinite d'un kote, men de lòt kote, nou kapab di ke lakay nou, les Haïtiens, nous sommes sanse two nayif a sè jan de desizyon. Mwen di opòtinite, se paske. Nou libre, kèlkeswa sitwayen k ap viv, li libre pou li vwayaje, pou li vizite, pou l viv nan kèlkeswa peyi ke li vle. Men de lòt kote, mwen apresye li pou m di ke Ayisyen on ti jan nayif. Dabò, èske nou reflechi kèl sera donk Le prix à payer. Deside resevwa 30 mil Ayisyen pou dè rezon, selon la près, imanitè, men y a pa mal de sitwayen an sitiyasyon iregilyè ki jwenn yo deja sou sòl ameriken an. M panse ke le mye se t ap regilarize sitiyasyon moun sa yo. E pou m ale nan yon nivo ki pli klè avèk nou. Lè tip dòpòtinite sa yo bay, ebyen kiyès ki prale? Mwen menm mwen panse ke se plis yon mal pou sosyete ayisyèn nan. M ap eksplike m pou m di ke moun ki prale yo se moun ki deja genyen kèlke choz a offrir aux Etats-Unis d'Amérique. Donk se an kèlke sòt fuite de cerveau. ki kontinye ap fèt de manyè ouvèt. Paske moun ki prale yo, se pa ti Pyè, se pa ti Jan, se pa ti Jak. Se deja de moun ki plizoumwen kapab pote, ki kapab ofri kèlke choz de nouvo dan lekonomi amerikèn. Men pou ou menm ki enterese tou, se dwa w. Donk, nou estime ke w ap enfòme w de tout egzijans ki fèt pou ke ou kapab ranpli kondisyon. pou w kapab e reyalize rèv ou, objektif ou autour de òf sa. Donk pou les 2 ans de de séjour ke yo ofri, mwen sipoze ke anndan 2 ans sa a, w ap kapab tire anpil de sa y ap ofri w lan. Donk trè sètènman lè w rive, ou pral gen dè fòmalite pou w ranpli, si tout fwa w ta vle travay pou w travay, e de fòmalite si tout fwa ke yo ta vle kontinye pou kontinye rete. Donk, mwen di nou mèsi paske nou tap gade videyo sa, se te yon plezi pou mwen pou m te pataje kontni sa yo ansanm avèk nou. Map mande w tanpri abòne e pataje videyo yo pou ke w kapab ede plis moun wè sa ke nou ap pataje sou chanèl P. Benjamin an. Mèsi e a trè byento pou yon pwochen nimewo. O mikwo, se te Patrick Benjamin.